Bonjou tout moun, jodi a mwen vini pou m prezante nou karyè enjenyeri sivil la oubyen jeni sivil. Kisa li ye, an kisa ke l konsiste, kisa ki kapab enterese w a li, yon fason pou w kapab gen tout enfòmasyon sou karyè sa si w twouve w nan yon moman pou ke ou deside Kisa ke ou vle fè avèk vi w? Ki karyè inivèsitè ke ke w vle fè? Nan ki inivèsite e kisa ke w vle etidye? Bon, kisa ki enjenyeri sivil la? Se si ke lè ou ap gade deyò a ou wè gen yon seri de wout, de edifis, yon seri de lòt gwo estrikti ki mande plis panse, Ou toujou ap mande tèt ou, kiyès ki fè yo, kiyès ki desine yo e poukisa yo fèt konsa? Ebyen, se yon enjenyè sivil ki sipoze panse yo. Yon enjenyè sivil se yon pwofesyonèl ki dedye l ak konstriksyon enfrastrikti. Sa enplike kay, edifis, pò, wout, eksetera. Travay yo gen enpòtans nan kaziman tout aspè nan lavi nou, soti nan dlo Nan wout ke nou ap pase yo, lekòl ke nou prale, kay nou ap viv yo, yo oblije enplike pou ke bagay sa yo fèt byen e selon nòm ki etabli pou sa. Kòman yon moun kapab vin enjenyè sivil? Ben, selon peyi ou ap viv la genyen divès fason pou ke ou vin enjenyè sivil. Ou kapab dabò oblije. Apre ke ou fini diplòm segondè ou, rantre nan sa ki rele yon lekòl pre-preparatwa, kote pandan plizoumwen dezan, yo ap ba w baz kòrèk pou ke w kapab etidye yon enjenyeri. W ap aprann matematik, fizik, chimi, e anpil lòt bagay ankò tankou pwogramasyon, desen, eksetera. Epi, apre de lane preparatwa sa yo, se la ke ou ap kòmanse vrèman enkli nan karyè sa. Epi genyen lòt sistèm Ou jis dirèkteman antre nan yon inivèsite ou vin etidye enjenyeri sivil. Jeneralman, se apre 4, 5 an etid ou kapab vin enjenyè sivil. Li kapab plis tan tou si w ap etidye nan yon sistèm kredi kote ke se ou ki chwazi ki nonb de kou ke ou ap pran pa ane, pa semès, pa trimès, depandaman de sistèm etid ou an. Yon enjenyè ki titile Ou kapab fè yon tèz memwa, fè yon pwojè envestigasyon, eksetera, ou remèt pou ke yo garanti w ke ou se yon enjenyè sivil ki fini e ki titile. Ki espesyalizasyon ou kapab fè apre etid ou yo? Apre ke ou fini kat-senk an etid e ke ou se yon enjenyè, sètadi ki o nivo lisans, ou kapab chwazi pou ale pi lwen nan etid la. Dayè, mache sa vin ekstrèmman konpetitif E fè on mastè se vrèman yon plis pou ou konpare a grand majorite a. Donk genyen divès branch nan jeni sivil la kote ke ou kapab espesyalize w. Ou kapab espesyalize w nan estrikti, transpò, dlo, jesyon, topografi, bidjè, administrasyon kou avèk devi, konstriksyon wout, etc. Ki metye yon enjenyè sivil ka egzèse? Se yon bagay ki vrèman depann de gou w, donk pandan ke ou ap etidye karyè a, ou ap aprann plis sou li, ou ap wè ke genyen tèl branch ke m renmen, gen tèl branch ke m pa renmen, gen tèl bagay ke m ta renmen fè Lè lè mwen fini kòm oun pwofesyonèl ou pa. Li ka sanble ke ribrik sa genyen similitid ansanm avèk anteryè la ki se espesyalizasyon an men pa vrèman. Ou kapab espesyalize nan nenpòt bagay epi answit wap enjenyè chantye, wap envestigatè, wap administratè, wap responsab sante e sekirite, wap fonksyonè piblik, espesyalis nan apèl dòf, Ou kapab nan ansèyman tou. Donk, se tout palèt sa ki ouvè devan yon enjenyè sivil pou li kapab egzèse. Ki kalite ki obligatwa pou yon moun ki aspire vin yon enjenyè sivil? Youn nan bagay ki enpòtan, fòk ou kreyatif, fòk ou gen gou pou ke ou li dokiman paske ou pral oblije li anpil pou ke ou konnen, pou ke ou fè bagay yo byen. Fòk ou abil nan syans di yo, sitou Matematik, Jeni sivil, Enjenyeri yo an jeneral yo ase difisil pou moun ki gen difikilte nan syans di yo. Fòk ou kapab tolere strès, jere senpati, fòk ou gen kapasite lidèchip, fòk ou kapab jere relasyon moun avèk moun byen. Paske w ap gen moun ki ap travay avè w, w ap gen moun ki sou tèt ou, w ap genyen moun ki ap founi w sèvis, donk fòk ou jere relasyon moun byen. Ki kontrent yon moun k ap etidye jeni sivil kapab rankontre? Se yon etid ki vrèman stresan. Tout etid ke w ap fè kapab stresan. Donk, se lanmou ke ou ap gen ki ap ede w jere strès yo e pafwa pa menm wè strès la. Epi, li genyen de kou anplis pou vizit de chantye, pou materyèl, pou acha liv, acha nòm ki vin jenere yon kou siplemantè pou ou si ou vle konnen plis, aprann plis e wè plis. Ki estereyotip ki genyen sou karyè sa e ki merite yon demanti? Premye bagay ke yo di w, depi ou wè Jeni Sivil, w ap pale de fè kay. Se pa sèlman sa. Ou kapab ap jere dlo, jan m te di nou an, elektrisite, ap fè envestigasyon ou ap jere transpò, gen yon palèt ki ekstrèmman, ekstrèmman ouvè. Donk, sa pa redui sèlman a fè kay, a masonnri. Answit, youn nan estereyotip ke ke nou kapab fasilman rankontre, yo di se pa yon metye ki pou fanm. Paske etid yo di, Ou oblije bouje anpil. Pafwa gen de kontrent fizik, men de no jou, nou kapab konstate gen de plis an plis fanm, e sesi paske fanm yo kapab tout otan ke gason yo, donk pa gen sa pyès. Se yon metye ki otan pou fanm ke pou gason e nou ankouraje an plis pou ke gen plis fanm ki dirije yo vè metye konsa yo. Bon, kounya ki fòmasyon konplemantè ki kapab ede ou nan karyè sa a? Yon fòmasyon ki bon, nòmalman li dwe konplè. Donk, ou sipoze genyen baz pou ke ou fè tout bagay ki kapab vini nan karyè a. Men, genyen de bagay ke yo kapab pa trè byen ba ou, ke si ou pran yon fòmasyon sou yo ki ap vrèman ede ou. Pa egzanp, gen anpil lojisyèl desen, sitou AutoCAD, ki vrèman se yon baz ke yo bay li tout kote, ou ta dwe konnen de lojisyèl kou ansanm avèk devi tankou Opus, Neodata, ou kapab aprann ki ap ba w yon plis sou mache a, de lojisyèl sou estrikti, yon fòmasyon nan yon domèn tankou sante e sekirite ki ap vrèman itil ou, administrasyon tou, Oubyen de bagay ki an swa pa vrèman gen a wè ansanm avèk karyè a, depi ou genyen l ki se yon plis reyèl. Tankou, lang etranjè, kominikasyon, pwogramasyon, bagay sa yo, yo vrèman ede w. Ki rezon ki kapab ba yon jèn lanmou pou karyè sa, ki kapab pouse w ale vè karyè sa, di bon mwen menm mwen anvi fè tèl karyè? Dabò, se yon metye ki trè dinamik. Se trè pwobab ke ou renmen karyè a pou sa. Epi ou pap annwiye w paske tach yo ase varye, ou pap toutan ap fè menm bagay yo, ou pap toutan menm kote yo. Se vrèman trè byen, sa a kapab trè atire w. Sa ke ou ap fè yo, jeneralman yo pap osèvis de yon moun, yo ap osèvis de tout yon kominote. Anplis, gen yon sètèn satisfaksyon pèsonèl lè w wè ke ou reyalize yon strikti, yon edifis, yon wout. Pou ou di, Bon, sa se mwen menm ki te fè l oubyen sa, mwen te kontribiye a li. E m panse satisfaksyon pèsonèl la se youn nan bagay ki vrèman, vrèman trè enpòtan. Bon, mèsi paske ou te akonpanye nou. Mwen vrèman kontan e mwen ap travay pou m pote plis kontni pou ou epi pou ke mwen amelyore kalite kontni yo. Ban mwen yon like epi abòne a chanèl la.